Konnen sa jodi a, nenpòt moun ki mete men nan pat sa, ki gade dèyè, fyèl li pral pete, paske se pwofesi ki ap akonpli. Ou konn pwofesi a kisa l ye? Se chanbademan total kapital pou peyi Dayiti, ke nou tout, nou pral vin twouve pwòp Ayiti pa nou an ke nou te reve a.
Motivasyon maten an se kisa l ye? Ebyen motivasyon maten an se pou te reyalize sa e nou te gentan di nap fèl epi nou ap fèl paske son ekip tèt ansanm ou konprann sam diw la ki gen anpil fratènite e ki ap travay pou peyi nou kòm deviz peyi a di se linyon fè la fòs ebyen se sa ki pèmèt ke nap reyisi sa la pa gen kanpe se kape ka sa vle di objektif nou nou toujou rete fèm fokòs ansanm avèk dyalòg. Nan kominikasyon, n ap arive jwenn oubyen atenn a destinasyon final nou an ki se kanal la. Sa vle di pa gen kanpe, nou mèt toujou rete fèm o pòs e di popilasyon nou mèt rete tèt frèt. Popilasyon nou mèt poze. Enjenyè pa nou an ansanm avè nou, ekip enjenyè a ansanm avè nou, ekip achitèk la ansanm avè nou, ekip topograf yo ansanm avè nou pou ke nou kapab avanse. KPK, pa gen kanpe. Nou konprann nou pa bezwen pè. Nou pa bezwen entimide de anyen. Pwovokasyon Repiblik Dominikèn ap fè a, li pa ka deranje nou. Nou genyen pou nou pale ansanm avèk pèp pa nou an, pou nou pa pran nan entimidasyon, pou nou pa pran nan envokasyon yo, pou nou pa al voye wòch sou nèg yo pou yo pa tire sou nou, epi pou n reyalize chedèv la. E se yon chedèv li ye. Yo pral pran kou. Gade, se pou Karayib la pran nòt. Èske w la ansanm avè m? Se pou peyi Dayiti pran nòt. Se pou tout lòt peyi ki gen nan mond lan kapab pran nòt. Wi, nou kapab. Paske libète soti lakay nou. Nou se premye pèp nwa ki endepandan, ki lib. Nou se manman libète. Ebyen kounye a libète a se la n ap fè l. Nou vin travay pou libète pou pòch nou. Nou vin travay pou libète pou vant nou. E tout Ayisyen dwe ini atravè tout mond lan pou ke nou soti nan sistèm esklavajis. Grangou, mizè sa, se pou sa ki fè m la. M kite tout biznis mwen m vini la, ebyen pou n reyalize sa, pou ke grangou nou endepandan de li. Nou dwe lib de pòch nou, nou dwe lib de vant nou. Manje nou pa dwe depan de lòt nasyon, li dwe depan de nou. Ebyen se sa k fè m ba l kò, m ba l am, m ba l espri, mwen ba l savwa m, m ba l konpetans mwen prezan la. Pou n reyalize travay la antanke enjenyè pwodiksyon, de kontwòl e de kalite nan chantye a. Raple pou telespektatè yo travay sa se kisa li ye? Don travay sa nou ye nou deja wè l se kisa ki gen sou katye jeneral nou te ap konstwi la. Alò se tankou m te ka di nou nan faz de baz toujou. Kounye a la n a pral moute an elevasyon. Si wap remake travay sa w wè nou fè la, nou gentan fin fè l devan la, kounye a wap wè se moute lap moute, wap wè ke nofraj lan pi wo ke la. Eske la? Se sak fè ke nou te ba l yon obligasyon ke beton sa kote l ye la li sipoze koule jodi a, otomatikman li fin koule pou nou kapab kontinye koule de lòt kote. Nou ap pè lapli?
Nou pa pè lapli la a? Nou pa gen sa, nou pa pè lapli ankò. Wap wè maten an m te fristre, m te pè. M tap fè anpil pè cho, men kounya la pa gen pè, pa gen pè, pa gen pè, pou mwen menm m di l pa gen pè, pa gen pè, pa gen sa. KPK, KPK. Ou konprann, se pèp ayisyen ki la. E, pou m tou di nou, m vle pou n kapab konnen sa jodi a, nenpòt moun ki mete men nan pat sa, ki gade dèyè, fyèl li pral pete, paseke se pwofesi ki ap akonpli. Ou konn pwofesi a ki sa l ye? Se chan anba deman. Total kapital pou peyi Dayiti. Ke nou tout, nou pral vin twouve pwòp Ayiti pa nou an ke nou te reve a. E, èske w panse lajan te ka fè tout pèp sa reyini la? Ebyen se volonte, se detèminasyon, ebyen se sa k fè m wè chanjman peyi a kòmanse a pati de jodi a. E jis nou rive kote n vle rive a. E trè byento nou pral gen yon Ayiti ki ouvè. An agrikilti, pral gen kann, pral gen patat, pral gen joumou, pral gen diri, pral gen mayi. E ansanm avèk eleman sa yo n ap ka fè tout sa n bezwen nan peyi a. E ban m fè yon mesaj pou popilasyon an, fò n voye, fò n pale avè yo. Gade, kèlkeswa Ayisyen ki gen nan mond lan, ou bezwen fè yon etid topografik, relve topografik yo, nou prè pou n ede w. Ou bezwen fè yon apantaj, nou menm son apantè, nou prè pou n ede w. Lisansye legal wi tout bagay wi. Kèlkeswa tip de konstriksyon, kèlkeswa tip de ouvraj ou bezwen fè, enjenyè Kodo, pitit gason nou an, zanmi nou, ayisyen parèy nou an, li prè pou l ede nou. Men kòman n ka fè sa? Nou kapab toujou antre an kominikasyon avè nou nan 35 19 57 79. 35. 19, 57, 79 pou nenpòt tip d'ouvraj ke nou bezwen fè, kèlkeswa tip, kèlte ouvraj da, sa ki rele pon an, rele nou, Louis, sèvis de konstriksyon la pou n kapab ede chak moun ayisyen ki ap viv pou nou kapab avanse. Kpk pa gen kanpe wonn non, kpk.

An ap gade ansanm de travay ki ap fèt yo. E pa bliye ou sou platfòm peyi a ap banm Zone TV se platfòm ki la jisteman pou kapab fè w viv kòman travay la li menm li ap li ap avanse nan kanal la. Gade ansanm de travay ke bòs yo ap reyalize ok.

Nap envite ou menm ki tonbe sou video sa pou la premyè fwa e fè pati de grand fanmi Banm Zoom TV a e avèk e yon ide yon motivasyon pou abòne avèk platfòm sa paske platfòm sa se yon platfòm ki la jisteman pou kapab fè w viv tout evènman kiltirèl yo e tout sa ki ap pase e ki de bon nan milye ayisyen.

Fòn raple ke travay sa yo se de travo teknik, se yon sanm de travay teknik ki ap fèt e nan tèt kanal la e se yon sanm de travay avèk nanm ki ap fèt nan.

yon sèl motivasyon, yon sèl e yon sèl ideyoloji KPK kanal pa kanpe nap gade la ansanm de travay ki ap fèt nan milye a. Yonn nan enjenyè ki la nan konstriksyon kanal la. Enjenyè a ki ap eseye bay òdonans yo, ki ap eseye estime kòman travay la genlè dwe fèt. Men fò n di ke gen de zye teknik, gen de zye pwofesyonèl ki bwake nan chak travay.